Mezanmi nan minit nap pale la chèf gang Mikanò avèk bandi nan site solèy yap kontwole kadav. Divès bandi tonbe e kadav yo rete atè jan n sot di l talè a chèf gang Mikanò gen travay nan men l ebyen se kontwole kantite sòlda ke li menm li genyen ki tonbe nan kad batay ki gen la. Pèp ayisyen se pa lapolis ki vide bandi sa yo atè. Medam e mesye, se pa fòs represyon gang nan e se pa ni task fòs ni dwon ki vide bandi sa yo atè. Se menm bandi parèy yo k ap goumen antre yo e k ap elimine lòt anba kout bal. Pèp ayisyen, genyen chèf gang Mikanò, depi plizyè jou nou tande enfòmasyon sa a, ki nan gwo batay avèk bandi nan Site Solèy, spesyalman nan Belekou. Ebyen, batay la pran yon lòt dimansyon e se kounya bandi ap tiye bandi. Nou pral sezi tande enfòmasyon sa. Pandan nap pale la, gen chèf gang Izo 5 segond ki rantre nan koze batay sa paske misye voye yon kantite gang ki alye ansanm avèl al pote ranfò avèk chèf gang Bendjy. Chèf gang Bendji sa a se yon chèf de gang kap dirije nan Site Solèy tou. Nou konprann genyen 2 Bendji, genyen yon Bendji ki li menm nan Latibonit, Bendji sa nou konnen l deja ki afilye avèk Kokorat San Ras, men gon lòt Bendji tou ki nan Site Solèy pèp ayisyen. Ebyen Izo voye ranfò Ebyen, Mikanò fache puiske misye genyen plizyè bandi enpòtan nan baz li ki tonbe, e selon enfòmasyon, Mikanò te menm gen yon chèf de gang ki nan do l ke nèg yo ta kidnape, donk sa se detay k ap sikile, ebyen byen rapid, Nou pral tande enfòmasyon sa nan Bon Ti Mamit. Nou pral vanse ansanm avèk Odelson ki pote tout detay e ki pral esplike nou egzakteman kisa bagay la ye piske Mikanò nan kontwole kadav e bandi yo nan Site Solèy tou yo menm nan kontwole kadav. Kisa bagay la ye medam e mesye? Rale ti chèz ba w, n ap balanse. Li enpòtan la pou nou kapab evite fè wout ki gen pou wè avèk Waf Jeremi, paske gen yon gwo konfli ki eklate nan blòk sa a, sitiyasyon an kapab dejenere a nenpòt kèl moman. Mezanmi tanpri souple, evite fè wout ki ba nou Waf Jeremi. E answit evite zòn sa yo silvouplè tankou Belekou. Bagay lan kapab dejenere pi rèd a nenpòt kèl ti moman. Ou sou pi gwo rezo enfòmasyon an nou la pou nou enfòme ou. Se vre nou sòm an jwen. Lè w di jwen nou wè ete. Depi w wè ete la katran de sla se te koup di mond. Ebyen nou deja nan koup di mond ankò yon fwa. Aprè Katar nou Etazini Kote ke genyen koup di mond kap evolye la, Etazini, Meksik, Kanada, men jodi a la a, nou konnen ke gon jounen boul, men fòk nou enfòme ou an tan reyèl pou nou di w kòman sitiyasyon an ye pandan wap enjoy ou. Mwen aprann ajan bsap yo mete yon pòs peyaj epi fòse chofè yo peye ant 1500 a 2000 goud kòm frè pasaj nan komin Limonad. Limonad, m konn Limonad byen. Tande byen wi, zanmi entènot, mwen konnen Limonad trè byen. Lè m ap gade Limonad, Limonad, popilasyon an pa dwe asepte sa nan men mesye dam Bsap yo. Ki sa k genyen Limonad? Èske gen gang Limonad? Non. Ki wòl yon ajan Bsap? Tankou lèm rive kafou lanmò, m pa konn si gen moun kap tande m la ki konnen trè byen kafou lanmò. Kafou lanmò se lòske ou kite santre vil de kap ayisyen, se nan blòk sa pou pran machin, swa tap tap, pou kapab rantre o nivo de wanament, oubyen limonad, oubyen fò libète. Ok la nap pale de kafou lanmò. Ebyen la nèg besap yo mete yon pòs piyaj menm jan avèk gang teworis viv ansanm, menm jan avèk izo, babekyou, lanmò san jou, jeff kanaran, chen mechan, mikanò wap jeremi, krisla nan kafou nan tibwa, tilapli, se kòmsi wap di nèg besap yo tou se gang yo ye tou. Mesye fò n pa fè sa. Nou deja gon pakèt zam ilegal nan men nou epi nap pran pòz kòmsi nou ap sekirize popilasyon an. Sa pa wòl ajan bsap. Wòl ajan bsap yo se sekirize anviwònman an. Kote moun yo ap eksplwate yon ansanm de min. Min yo, pa gen min prive an Ayiti. Tout min li apatyen a leta ayisyen. Fòk nou pwoteje yon ansanm de bwa pen gen andan peyi a. Mangwòv yo tou prè lanmè a. Eli n dwe veye. Veye fason nou wè nèg y ap detwi anviwònman an. Sa se wòl bsap. Paske bsap li fè pati de ANAP. ANAP nou konnen trè byen se wòl sa a ke l jwe e pou sa yo te fonde l. Ok. Men nèg bsap yo nou wè, bon nou te bat bravo pou travay yo te fè sou kanal la Wanament, kont dominiken yo, nou te bat bravo tou paske Anpil fwa, yo te bay kout men avèk de brigadye, plizyè polisye espesyalize osen de la pnh pou goumen kontre lè gang teworis Viv Ansanm. Men sèt fwa si mesye, sa a fini. Nou pa dwe ap mete pòs peyaj nan limonad, popilasyon an pa ka sipòte bagay sa a ankò. N ap peye gang, n ap peye polisye ki mete Pòs piyaj, kounye a nap peye tou yon ansanm de nèg ki di yo se ajan bsap ki gen zam nan men yo, menm leta ayisyen paka jistifye kote zam nan sòti. Kounye a se yo menm kounye a ki etabli pòs piyaj yo o nivo de wanament. Bagay sa an pa alon, nap pale de limonad. Bagay sa an nou pap pranl nan men yo. Ok. Banm retounen non nan sa ki konsène afwontman ant nèg ame yo o nivo de site solèy. Ebyen gen yon entansifikasyon dè afwontman antre gwoup ame a Site Solèy ki vrèman redoute nan blòk sa a. Depi plis pase 3 jou, genyen konba ki opoze 2 faksyon rival, 2 gwoup gang ki toujou ap goumen avèk lòt. Sa ki rann genyen 2 viktim ki rive anrejistre. O nivo de Site Solèy, pami lè konbatan, genyen plizyè manb nan popilasyon an ki rive viktim pandan nèg yo, yo youn ap goumen avèk lòt la. Tande byen wi, pandan gang ap goumen avèk gang nan Site Solèy, gen divès manb nan popilasyon an ki pèdi lavi yo tou. E dayè mwen aprann o nivo de Belèr genyen plizyè nèg ki fè pati de chèf gang Izo ki deja vin pote ranfò bay chèf gang Bendji jodi madi ki pote 16 jwen 2026 la. Izo voye ranfò bay Bendji pou goumen. Ok. Sa ki kapab kreye. Yon eskalad de vyolans nan pwochèn zè yo. A nenpòt kèl moman, nou kapab tande mwen pataje avèk nou dè alèrt ki gen pou wè avèk eskalad vyolans yo ki kontinye ap ogmante nan kapital peyi a. Afwontman sa a pourè avwa dè konsekans enpòtant sou la popilasyon. Wi, nou konn sa trè byen paske a chak fwa Gang ap goumen ak gang. Veritab viktim nan, se popilasyon an ki viv ojou le jou, se popilasyon an pa gen yon abri, se popilasyon an ki bezwen evakye avèk okipasyon yo, ki pa kapab, se popilasyon an tou kap pran bal mawon pandan yo lakay yo, pandan yo nan kizin nan, pandan yo nan lekòl la, pandan yo anndan legliz la, se yo menm kap resevwa bal mawon. E sak fèm toujou di li, Veritab viktim nan se popilasyon an. Ebyen afwontman sa pourrait avoir des conséquences importantes sur la population haïtienne, sitou au niveau de komin Site Solèy. Omwen gen yon antrepriz ki demere lotbò sa, nou konnen trè byen, gen plizyè antrepriz, gen de lopital ki deja fèmen, San Fwontyè te deja retire kò l lotbò sa pa rapò avèk vyolans gang ak zam yo. Bagay sa, Nou paka sipòte l, nou pap pran l nan men nèg yo, fòk nou di sa fini. Ok, fòk nou di sa fini. Men antouka, update ki genyen sou gè nan Site Solèy la, mwen di nou deja gen 2 gwo baz ki gentan voye ranfò bay Bendji, donk Nèg yo deja nan batay la a, gen yon dife. Si nou remake lafimen ap monte, si tou pre mache Ti Toni an, bò bò mezon Pejo a, tou pre lopital Chansrèl lan, se gang ak gang k ap met dife bò lopital Chansrèl la. Pou kounya, tire a fè yon ti kanpe, sof, dife a ka kontinye, men a nenpòt kèl moman, m ap redi nou sa ankò, kapab genyen sa nou rele yon lòt gè ki eklate, menm jan gè ki te eklate o nivo de Croix des Missions, bon, ban m pale de Croix des Missions an espesifikman, ban m di pito, o nivo de Palenque de Sac la, lè w wè Fouji, ou wè Croix des Missions, enkli ladan nou wè Tènwa, ok, fòk nou fè anpil, anpil atansyon, ou menm k ap swiv nou sou gwo rezo enfòmasyon an, wi, nou la pou nou enfòme ou an tan reyèl, pou n di ou kote ou kapab mete pye w. Paske gon pakèt nèg ki pap di w bagay lajan li a. Nèg y ap mete pase pa genyen yo men n ap di w bagay lajan li a. E sa k fè, gen anpil moun ki pran bwa kale paske yo tande lè gang nan di yo, wi nou fè lapè antre nou, ou kapab vin nan blòk sa a. N ap di w gang pa gen etadam. Ou pa gen dwa mete an aplikasyon sa gang nan di w. Paske si w aplike sa gang nan di w la, Premye moun kap viktim se ak ou menm. M sonje Dèlma 19, gang yo te di moun yo kapab retounen lakay yo. Moun yo retounen vre, men jan avèk 32 a. Lè yo retounen gen anpil ladan yo te mouri, anpil ladan yo te blese pa bal, se lapolis ki te sekouri yo. Sa vle di ke fòk nou tann lè lapolis di wi mwen debleye blòk sa an ka ale. Fòk nou tann se leta ayisyen ki di wi nou ka ale men fòk nou pa ka nou pa gen dwa mete an aplikasyon sa gang nan di nan. Lè gang nan ka tou dwe vini paske gang nan ap toujou bezwen yon ansanm dè boukliye. Nou se boukliye imen e pou sa yo pran nou. Depi nou la konnen trè byen gen de aksyon lapolis pa t ka fè. Ti mesye Erik Prince yo. ki se yon gwoup mèsenè ameriken, nou konnen trè byen ki vin sou sòl ayisyen an pou goumen kont nèg gang, paske yo gen yon akò avèk chèf primati ayi, bon, banm di pito, le gouvèneman ayisyen, e sitou Alix Zefizeme ki siyen yon akò avèk yo, yon akò a lon tèm, e nou gen konnen trè byen tou gen FRG ki Ayiti la a, ki se fòs represyon dè gang, FRG. ki konpoze de plizyè peyi ki jwenn èd atravè loni ki la tou kap goumen se tann moun sa yo debleye espas yo tann moun sa yo pote de soutyen byen avan nou menm nou pote tèt nou ale nan katye yo m konsyan ou anvi tounen lakay ou men mezanmi ann fè anpil anpil atansyon lè lapolis di nou pa al yon kote Fòk nou pa fè zòrèy nou pran rache zòrèy la retirel nan tèt nou mete l nan dèyè nou paske gen anpil moun e konsa yo mouri fòk nou evite sa ok tann lòske leta ayisyen anonse nou reyèlman gen tèl zòn ki debleye nou kapab retounen menm jan avèk fò nasyonal bon M di Fò Nasyonal, m di Solido, men je swi vrèman dezole, paske oparavan, premye moun ki te alète popilasyon an pou yo tounen lakay yo, se te chèf gang Jimmy Cherizier alyas Babekyou, n ap pale de ansyen polisye sa a, si li te mande moun yo tounen, epi moun yo tande reyèlman, yo tounen. Men, Leta Ayisyen se pot soutyen annapre. Ok, men a nenpòt kèl moman tou, si gen nan di lap pwogrese, lap pwogrese wi, sa fòm onèt wi. Men kounya, sèl rezilta nap jwenn la, sèl bagay ki ba nou ti satisfaksyon la, se sa nou rele dron eksploziv. Wi, ansanm dron eksploziv ke lapolis la ap itilize la, nap pale de task fòs la, lap bay rezilta wi. Menm si se pa rezilta ke nou tout ap tann nan. Paske m poko satisfè ditou mwen menm. Men kanmenm, gon ti amelyorasyon. Fòk nou kwè nan sa. Vwala, mèsi avèk ou menm ki t ap swiv nou sou gwo rezo enfòmasyon an pandan n ap gade match otou koup di mond 2026 lan. Men fòk nou enfòme tou. Paske nan moman koup di mond lan, se moman ke mwen wè gang yo kidnape plis moun. Èske ou konnen genyen de wo fonksyonè nan pnh la, polis nasyonal Dayiti a ki kidnape? Ou pa t konn sa? Wi. ki kidnape ki toujou ki anba kontwòl gang, bandi kidnape yo. Jiska prezan menm leta ayisyen poko an mezi pou l bay yon esplikasyon oubyen pou di gen yon ankèt k ap mennen. Ok, sa vle di ke pandan match koup di mond lan, pandan moun yo ap enjoy yo, nèg yo ap kidnape moun. Ok, nèg yo kidnape plizyè moun. Gen de moun k ap sot nan match le swa trè ta, moun sa yo pa rantre lakay yo. Fòk nou fè atansyon sitou pou moun ki twouve yo nan depatman Sant, moun ki twouve yo nan depatman Lwès. Sitou, lè m di Lwès, m ap pale de ansanm de komin kote ki gen fwaye gang ladan l, sa nou rele zòn wouj yo. Ok? Menm jan tou avèk Atibonit, paske gen plizyè komin nan onivo de depatman Atibonit ki sou kontwòl gang. Tankou Machan Desalin, Lestè, nou kapab pale tou, gen divès andwa nan Artibonit lan se gang k ap dirije l. N ap enjoy nou, n ap gade match, men n ap veye anwo, n ap veye anba. N ap veye gang tou, men n ap veye movèz desizyon ansanm de nèg anndan Leta a, nèg ki se reprezante nou, ki se reprezantan nou an, y ap pran nan non nou. N ap veye yo tou. Paske, e nan moman koup di mond la gen koripsyon, ap gen detounman de fon, e nan moman sa a gen yon ansanm de moun ke dcpj te kenbe, ou pral wè gen yon ansanm de politisyen k pral lage yo, se nan moman sa tou, gen yon ansanm de vye akò k ap pase. Fòk nou veye an wo, veye an ba. An atandan, m ap raple nou tou, gaz la tou, leta ayisyen fò ti pase men ladan li, pa rapò avèk. gaz la ki kòmanse ap desann sou mache entènasyonal la, sitou aprè akò ki genyen antre Donald Trump, prezidan peyi Etazini an, avèk Lèziranyen nan moman menm n ap pale la, yo vle debloke Dètwa Dòmouz lan pou wè si kapab gen bon jan sikilasyon nan moman menm n ap pale la. Sou pi gwo platfòm enfòmasyon an, Dyakout Nouvèl, vwala. Kontinye rete enfòme. Li te petèt vle dekouraje, men la nou wè bò kote Grenadye yo, yo menm yo serye, yo sensè, yo mande popilasyon an kontinye sipòte yo, rete avèk yo, paske Grenadye yo voye yon mesaj ekstrèmman pwisan, ekstrèmman enpòtan bay ekip Brezil la Pou pa di bay ekip Mawòk la, medam mesye, evidaman nou pral detaye pou ou nan kèlke minit, epi odela de sa, nou aprann pandan nap pale la nan kesyon ensekirite, ebyen sanble-t-il ke mesye fòs anti gang yo kan Ayiti, ebyen mesye yo ta pran direksyon Taba pandan nap pale la, epi nap pwofite salye Rosemond Jean, Arab, e plizyè lòt zanmi ebyen nou wè ki te debake devan pakè kap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse nou gen pou nou touche sa e avan sa ban mwen deja salye Pradel Salomon mesye peyi a an mòd foutbòl wi la Ayiti an mòd foutbòl mesye kòman nou ye la.
E bonswa Jimmy bonswa Salomon ebyen bonswa avèk tout zanmi moun afè bon TV yo ebyen nap gen tou poun e pale de Nazon ebyen Duckens Nazon anpil ap mande poukisa epa Nazon ebyen ki li menm ki pa jwe fas avèk Lekòs alòske anpil sipòtè yo menm yo te antouzyas a lide pou yo te wèl antre ebyen an jeu ebyen pou premye match e koup du mond la. Lòt enfòmasyon n ap genyen tou pou n kapab devlope pou ou, enben, si n prale nan depatman Latibonit, komisè divizyonè Jean Alex Pierre Louis, enben, ki li menm se youn nan pi gwo responsab polis nan depatman Latibonit la, enben, anpil moun, yo menm yo mande ki lè, ki jou ke yo menm y ap degaje yo pou kapab kraze, enben, gwoup gang nan. Enben, n a prale nan spò, enben, Jimmy fòk nou di w ke gen yon gwo sispens sa a, se tèmine Espagn ki frene ebyen antre pa le Kap Vè ebyen nap di w ke ebyen ekip Kap Vè la ki li menm ki sot fè 0, 0 ebyen nan kad premyè joune koup di mond ebyen 2026 la. Vwala, enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de l'actualité yon lòt fwa ankò bonswa Salomon, bonswa Jimmy, bonswa avèk tout zanmi moun afè bon TV yo. Ebyen nou prale dirèkteman nan kad enfòmasyon ki ap domine. Aktyalite a Salomon, ebyen ann ale nan zafè spò, ebyen nap di w ke ebyen o nivo de spò nou konnen ke sa ki ap domine aktyalite a ebyen nan mond la se koup di mond, ebyen koup di mond la nou konnen ke gen anpil match ki yo menm ki ap jwe lakay nou an Ayiti epre seleksyon nasyonal la li menm ki sot pèdi yon gòl a zewo, ebyen Ayiti pèdi zewo un kont Ekòs samdi swa nan Boston, rezilta sa li kite anpil fristrasyon ak gou anmè nan bouch anpil Ayisyen ki tap espere yon pi bon rezilta pou ekip la sitou men paske nou pat ridikil men sou teren an ditou. Apre match la anpil diskisyon fèt sou pèfòmans Jean Richner Belgrade men sa anpil moun panse premye bagay la chak moun gen dwa a opinyon yo si w pa dakò ak sa lòt moun nan li menm li di ou ka fè deba vini ak agiman San ou pa bezwen ebyen menase pèsonn oswa di betiz. Yon jwè ebyen tankou Bellegarde se mango mi nan ekip Ayiti a, se nimewo 10 la, metwonòm lan, ebyen yon jwè tout moun ap tann ebyen pou kapab kreye ebyen diferans la. Ebyen se sak fè lè bagay yo pa mache ebyen se sou li yo premye lonji dwèt. Anpil moun panse li konsyan de responsabilite sa. E pafwa, ebyen sa pouse l fè plis pase, ebyen sa li ta dwe fè jis pou li menm li kapab satisfè atant yo. Di Belgrad fè yon move match kont Ekòs, se a paske efò li yo, ebyen se vre nou t ap tann, ebyen plis e nou konnen nou ka jwenn plis nan men Belgad rete jwè kle ekip seleksyon ayisyèn nan. Kounye a, si yon moun ap evalye l selon potansyèl li, mwen ka konprann, ebyen kèk kritik men fè l tounen prensipal koupab defèt la, ebyen mezanmi anpil moun di ke se pa jis. Bellegarde li jwe yon gwo wòl ebyen kote prèske tout aksyon ofansif yo li pase pa li menm, lè sa rive gen aksyon li inisye ebyen ki pral reyisi e gen lòt ki pap reyisi tou, ebyen sa fè pati jwèt la, ebyen men malgre sa yon jwè konsa pap janm pèdi plas li nan ekip la paske Li gen eksperyans, asiz teknik ak sans lidèchip ki nesesè pou kapab mennen gwoup la. Nou konprann tou ke sou bal arete yo, li bezwen amelyore fason l ap egzekite yo, Salomon. Nou p ap di li te pafè, ni nou pa ka di ke l pa t ka fè plis. Men, nou menm. Nou panse anpil moun ap jije l ak emosyon defèt la olye yo gade match la nan tout dimansyon li. Nou gen konviksyon ke si Grenadye yo vle rebondi epi fè yon bagay espesyal nan rès konpetisyon an, Belgad ap faktè a. Vwala Salomon.
Bon, Pradel, m kapab pale efektivman vre Ayiti e nan mondyal, Ayiti kontinye ap batay, Ayiti kontinye ap fè pale de li, n ap fè eksplwa, e m kapab di w espwa dèl. E jiskaprezan moman n ap pale la, nou kapab di gen anpil espwa pou seleksyon nasyonal la. Aprè match nul 0 a 0 antan men peyi Espay a 20 Kap Vè, Anpil moun di, si Kapvè, yo te konsidere kòm yon peti pousen, men pa t gen espwa si t ap kalifye pou mete zafè match nil avèk Lespay. Kote yo te bay Espay favori nètman e favori fas avèk Kapvè, enben si Kapvè kapab fè match nil avèk Espay, enben yo gen espwa pou seleksyon nasyonal la e jwe fas avèk seleksyon brezilyèn nan. Enben Ayiti dwe Aprann demach kap fè a pou wè kòman ki rezilta ke kap bay e la ankò e Pradèl pandan anpil moun ap kritike enben Bellegarde enben majorite medya entènasyonal yo menm yo bay e e Bellegarde youn nan meyè jwè Ayiti te genyen sou teren an sa vle di wap konprann pandan ke nou menm pa bò kote pa nou nap kritike Helen Bellegarde, Men, nou kapab di medya entènasyonal yo, yo menm kote yo bat bwavo e yo felisite, enben, bèl match sa, enben, n ap pale Bellegarde li menm, li te jwe fas avèk ekip ecossèz la, sa vle di, wè, men pwen yo, yo ale de 7 pwen 3 pou Jean-Rene Bellegarde. E menm jan tou avèk plizyè lòt jwè ankò, e Denis Jean-Jacques, enben, youn nan jwè, vini senkyèm jwè di mi, senkyèm jwè, men ki te kouri plis sou teren an pandan Men 13 mats ki sot jwe la, sa vle di, ou ap konprann, enben e seleksyon nasyonal la ki epate lemond an. Lemond ap pale de nou, lemond kontinye ap fè sansasyon, lemond kontinye di, men seleksyon sa yo t ap pale de li a dimi, men yo kòmanse wè yon lòt bagay, men Ayiti kòmanse ap fè anpil moun reve la. Bon redi kap 19 an men ep jwe la men nou konnen brezil pral jwe avek ayiti men anpil suspens anpil sansasyon Carlo Ancelotti premye seleksyonè brezilyen an li menm li gentan prevwa plizyè chanjman fas avek ayiti men kontrèman avek match la e men mawòk la men Carlo Ancelotti di nou pral fè chanjman nan ekip la gen de jwè ki pap ki de titilè ki pap titilè men gen de lòt jwè tou ki pral eseye moute men la ankò di misa. Sa se yon lòt pè de mas e wi Pradel.
Wi e ben. Pradel, m panse nou kapab di e medam mesye n ap gade seri de ekip la aktyèlman nou pat panse ki t ap fè e ki ta tout moun t panse ke gen seri de ti peyi ki ta pral pèdi yo fè match nul Ebyen jodia la sa vin fè nou plis mal ankò pa rapò fason ke nou wè abit lan te fè match la. Puiske nou dil ke Ayiti te o mwen merite yon match nul epi lè nap tande nou di ke Kap Vert fè match nul lòt gen lòt ekip ki pran 6 zero 7 zero e nou wè ke Ayiti te byen kanpe finalman nou vrèman sou bòn vwa medam mesye men fò nou dil gon bagay kap pase la medam mesye Brezil pa pran Ayiti pou jwèt la Mesye sa son gwo son gwo bagay li ye pou nou avan jan konn ap dil pradèl moun sa yo te konn pran ayiti kankou pou pou pou yon cheval pou yo vin moute ebyen la nou kapab wè brezil pran ayiti trè o serye e nap gade e ekòs antrenè ekòs la misye di ke yo li te gen 6 mwa pandan 6 mwa yo tap etidye Teknik, taktik Ayiti. Donk, nou menm Ayisyen, mesye, se trè bon pou nou. Sa vle di ke yo pran nou trè trè oserye. Epi nou menm tou, nou dwe pran yo trè oserye. Piske nou pran yo trè oserye, Pradel. Bon wi, m panse ke se sa. Ebyen, nou panse ke anpil moun yo menm yo sanse ap gade, y ap swiv nou la. Ebyen, tèlman ke yo pran nou oserye, ebyen, nan antredman la, ebyen, n ap di ke genyen. Ebyen Romario ansanm avèk Neymar ebyen kote ke yo menm yo sot ap asiste ebyen antrenman ekip brezilyèn nan nou konnen ke yo vin gade Ayiti a pa on jwèt m panse ke se sa yo wè ke Ayiti a li menm li pa on jwèt ebyen sak pèmèt ke yo menm yo ale yal monte moral mesye yo paske lè nou gade pou nou wè ebyen si jan nou te kanpe nan de jou a nou kanpe konsa m panse ke nou kapab fè mèvèy ebyen nan koup di mond la ebyen fas ansanm avèk ebyen ekip brezil la. Ebyen nou di ke nou pa gen lòt e sa ke nou nap atann se viktwa. Viktwa ebyen se pou nou ede manche nou ebyen pou nou menm nou ka ale ebyen seleksyon brezilyèn nan paske jodi a la Ayiti li menm li ap fè la une de l'actualité tout moun nèt yo fokis ebyen sou ebyen seleksyon an e paske anpil moun menm yo ete gen de kritik pou yo fè ebyen si nap gade pou nou wè o nivo de Jean Richner ebyen Bellegarde ebyen fas avèk Lekòs misye manyen 85 balon touche 66 pas reyisi ebyen 83 e 80 pwen 3 pousan reyisit ebyen pas kle 2 pas kle Ou a ti tante, on tak reyisi, on duel aeryen ganye, yo entèsepsyon epi 6 sant. Ebyen nap do ke se pou Jean Rickner ebyen Bellegarde ke gen moun ki genyen pwoblèm avèk li. Ebyen pou jounalis espanyòl Alex Dorgo Ebyen l di deja Jean Rickner Bellegarde est l'une des revelations de la coupe du monde de 2026 ebyen sa vle di ke nou wè gen anpil moun ki yo menm ki ap swiv yo di ke gras avèk sa Ayiti Ekòs ebyen nou kapab ajoute on lòt milye de teren o mondyal des enteryè. Ebyen grand revelasyon li soti pou kounya nan pòs sa ebyen e yo pale de ebyen Hwang Hing Beong, Ismael Kone ebyen e kanadyen nou te wè gen Ayoub Boardi epi Jean Ricner Bellegarde ebyen koup di mond sa ki ofri nou detay ebyen m panse ke bon si o nivo de près entènasyonal la yo menm yo ap swiv e yo menm yo konn foutbòl gen de moun nou wè kap pale se pa moun ki konn foutbòl se moun kap fè sansasyon pou moun kapab al gade. Ebyen nap toujou rete ebyen o nivo de Ayiti gen defansè Ayisyano e Bèlj Hans ebyen Peterson Delcroix ebyen misye fèt le 28 fevriye 1999 ebyen a Petite Rivière de l'Artibonite ebyen misye gen laj 27 an li evolye aktyèlman an Super League an Swis o football ebyen klub Lugano ebyen anpil moun di ke lè misye tap jwe a Li te reyisi san pou san pas ebyen nan match ebyen yon mastè klas ebyen o nivo de defansè ebyen nap di ke misye se nèg ti rivyè sa vle di ke kote w wè bandi savyen ap bay pwoblèm nan sa vle di ke se nèg ti rivyè e ke jwè sa.